E jodi an la m fyè dèske yon jèn ki vin la, li pa fè bouzen pou l rive Etazini, li pa pase anba fil babele, yo pa konyen l nan raje, yo pa fè kadejak sou li. Se sinema ki voye l la. Enbesil la fè w konnen ki rap kreyòl. Moun k ap fè rap kreyòl yo. Ou pa de, ou pa de, ou pa mande kisa lal fè? Tank nou enbesil mwen pa di nou non, dyòl santi k rele dèmi èks la tèlman l sòt. Sou flaya yo pa di yo, yo pa di w, yo pa di Fednel pral pèfòme non o rap kreyòl, enbesil. Yo pa di sou flaya e e Fednel pral rape non. Li pral host, ou konn sa k rele host? Li pral prezante. Li la de Li la de prezantasyon Li pral prezante pwogram nan Yo pa di l Yo pa di l mete l sou flye E e e e e Li pral rape non Se konsa tou se Se ton marye yo te envite l Yo ba l viza Yo pral marye tou Yon bagay ap fèt la mezon blanch la Yo envite l tou Kòm yon atis serye vin reprezante Ayiti, sa vle di konsa ke se Biden ki te fè l vini, se politik ki mennen l ale? Enbesil. Talan l ki mennen l la. Si li pa t popilè nan sa li t ap fè a, moun pa t ap wè l. Si Jenny te popilè, se li ki t ap la. That's it! Si Jenny te popilè, se li ki t ap nan plas Fednaelle. Pwen barre. Fednaelle la se talan l popilarite l ki mete l la e pa bounda l ki mete l la e pa tete plat ki mete l la ok se talan l ki mete l la idiot nan tou lè ka se konsa m te vin pase a se ke lè m tande bagay sa m tap kondwi. M di non monchè fòm pale paske nou pa ka enbesil nap fè pèp la sòt. M pa fè deli. M dwe santi an rete yo. M pa fyè. M lagay. M menm se peti chan. Enbesil. Yo kite sou moun tou. Ok, banm pran 2 moun pou mal fè wout mwen la. e 500 konbyen moun lot aktris yo tou dat nou la nou la tou nou gen 20 an nan yon bagay tou si nou wè talan nou pa mete yo eeh epa gon paket moun lot la kèm fèm mal yo gen nenpòt 20 an la ou konprann dat nou lan sinema nou fè twòp kaka lèm te vin la m tap pale nou pat tande m nou pito fè bòz bay manti sou lot fè kaka. Nou rele Pwensal Sendomeng e lavi Madi vin pi bèl, lavi limena, lavi kole bounda. Gade, pikapo yo n ap ret manje. Bouzen pou nou fè. On nèg ki pou voye nou Zetazini. Rakèt pou nou fè. Bahamas pou nou monte pou n ale. Men, sinema p ap voye nou ale. Sinema pap voye nou ale. Èske ou konprann? Rap kreyòl pap voye nou ale. Rete la, se domeng. Fè vakabon prije nou. Nou gen espwa a Nouyòk. N ap kaka. Nou gen espwa Florida. N ap kaka. Konprann? E pi, DMS ki di bagay sa a tou, tout aktris yo fò n ta kouri nan mouda l. Paske nou tout k ap vin la se petisyon n ap vin fè tou wi. Petisyon wi. Enbesil la di se petisyon Nou menm fòn kouri del pase nou menm la Petisyon Se petisyon Nan fin nan gade Koman se mete drapo Mete drapo ameriken la se Se ameriken ye Nan gade An nan ba dominik el el pou edwal pa ya el nou dja da la la nan Nou va nan dja kounye la Nou va nan dja

And God with us. That said. Alo alo alo alo. An nan nèg a pi di nèg tann gen la m pral ale. Alo yo.
Bon bagay bon bagay. I gon ti grenn bagay ou bliye di. Madam nan te di pitit li se ameriken li ye. Li gon pitit ki ameriken tou. Kiyès sa? Kiyès sa?
Kiyès sa? Madam Madam Queen nan pitit li gon pitit li ki ameriken. Kèt chaj. Oui. Oh l te di sa wi, l te di l te ameriken wi, sa vle di si l ameriken manman l panse kanmenm, si si pitit ameriken, manman amerikèn kanmenm, sa vle di pa gen ti pwoblèm sa yo. Oh oh. E l vin la se pa la, pa non, yon moun pa ka vin la bendon yon lòt la e petisyon. Fwa ayisyen egri nan tout sans, moun nan fin ale, m te di l pa ka ale, l ale. Men bon, Fedna te mèt al sou bisiklèt li rive l rive nèt, men kou nan se e petisyon, oh m pa fyè. Men nèg la derespektan. Pou pa fi a. Ou bliye oparavan yo te di sak te Dubai la se pa Dubai yo pale menm se viza etazini yap gen kounya la yo di w ki sak te yon viza ki donk kelkeswa map gade pou m wè nan etchenmay la kijan depi yon atis jwenn viza nan moman la kijan se fèt yo fè e nou gade ki sak te yon viza epi yo menm yo la poko janm jwenn li. Wap swiv?
Yo poko ka jwenn li non.
Yo poko ka jwenn li. An tou ka ou konn sa mwen ou konn sa mwen ou konn sa mwen renmen.
Jenny tèlman gen foli pati. Ou pa tout feyton l fè se bagay ameriken l gen foli.
Lap imite. Bon dènye feyton ou wè a tèlman gen anvi pati. Fason l fè cheve l la. Ou wè fim sa deja? Kòman fim nan te rele?
Ki bay? Les trois les trois sorcières? Non sal fè kounye an la li fè chevel dekoule a nan ki film ou te wè sa tèlmanl gen foli pati banm tandew mwen wè sou sou menw. M pa m pa m pa sonje. M yo te fè konparezon lotre jou wi. M pa sonje nan ki fim. Ou genlè ou gade ou genlè gade pa nou fè moun yo wont la ou genlè pa gen television lakay ou.
M chaje m pè sa m genyen. Kaka yo.
Anmweyy!
M genyen!
Hein? Tèlman, tèlman sa bezwen, gade, tèlman sa bezwen vwayaje, tout fim li kòm si se New York lap viv, se Etazini lap viv. Tout bagay vin li vale se bagay li fè dekouvri. M gen presyon se kò l ki, se kò l ki pa Etazini, men lespri l se Etazini l ye wi. Wi lespri l Etazini, wi lespri l se Etazini, pa manti nan sa.
Tout konsepsyon l nèt, ou wè tout sa lap fè kòmsi se gwo atis lap chèche imite. Ou pat wè foto l te fè pou anivèsè l la? Bagay Nicky menm, li fè chanpap vole sou mouda l, e pi gen kaka pou wè.
Kite yo egri Ralph, kite yo egri, kite yo egri. Epi kounye la li wè lòt la rive, e toufe lap toufe la wi, toufe lap toufe. Ey Ralph nan nan soy 1 dalmatian nan wi, li drakoula. Ah, Cruella! Cruella ki gen te gen li te abiye menm jan chyen an. Ou te wè film nan? Li te abiye menm jan chyen an.
Ah ouais, nou mele. Wouyy, Jezi map mouri. Orey, USA liye bon. Mgen pou mwen map bat male la mwen. New York map bat male.

Bon sa yo ko wè? Sa yo ko wè? Bon lè yap tande boom nan men yo pa di yo fou wi. Ralph.
Oui, oui, oui. Pou sa map goumen, map goumen. Yon nan pi gwo producer ki isi yo pou pou pou Fednael fon mon vi avè ou yon fèt whatever. Gade pozo, pozo madan, pozo.

M te di nou konsa ke Fenel ap jwenn viza an 2022 l ap vini kanmenm. M te di nou sa. Non, ey, banm di w Ralph, 2022 a beni anpil pou Fedna wi. Sa poko anyen non, sa se kòmansman. Wa chanje nan live li a li di w konsa li gen bagay ke li reyalize nan lavi l. Li ok ou ki pou ta diw. Nou ye sa lady lè fèt li an.
Sa kap vini yo pi plis toujou ke ti sa. Enben se sa map di cheri a. Se sa nap di men. Yo poko egri. Mwen m gen pou m wè pou yap kriye rann san. E sa m bezwen mwen menm. An tou ka, nou menm, nou menm y ap fòse, y ap fòse pou yo fè moun wè, nou menm n ap travay pou siksè, nou ap travay pou nou fè moun wè. Wè mwen menm m pa nan bagay foulay la menm. Foulay pa ladan m. No foulay.
Pa gen bagay sa.
Usa nou devan nou devan net we Ralph lè yo di m bay usa m di manti banm konfime lè m rele tout moun tonbe M te Ralph gentan, m te gentan di nou se Fednaelle ap vini paske mwen te gen konnen. m di m sezi m di Fedna m di manman Fedna Haitian visa Alo, alo, Ralph. Alo, alo, alo.
Mezanmi m telman kontan anba live sa la, m sot wè se oh, gwo koze ki fèt anba live la. M telman kontan Ralph pou pale, pou pale pou mil an jodi an, franchman m pa konnen. Ya, m si byen pale. Aswe a la Ralph, m pa konnen, men ou mete nan la vi moun yo. Ou konprann?
Franchman m felisite w pou live sa aswè a la. Ou mete nan lavi yo, ou di tout sa w te sipoze di, tout sa petèt lòt moun pa ka di, ou di tout aswè a. Yon lòt bagay ke m vle pase sou li, men moun yo franchman kòmsi w ap mande ki sa k nan tèt yo, Ou konprann? Lè moun yo, m pa konnen si se, si se jalouzi an ki twò fò nan yo menm. Ou konprann? M pa konnen si se jalouzi an ki twò pou yo. Yo pa gen tan pou yo reflechi, yo pa gen tan pou yo menm ta fè yon ti rechèch avan yo vin pale pou yo ta fè yon ti rechèch pou anvan ke yo vin nan vizaj moun pou yo pale. Lòt la ap pale w de petisyon. Ki sa yon petisyon ye? Premyèman, pou menm rezidans ou, se yon petisyon pou voye ale. E ba yo, ba yo, fè yo konn sa. Se yon petisyon pou fè pou voye ale pou sitizèn. Sa vle di, moun nan di bagay lan, li pa menm konnen sa l ap di an ki sa l ye. Tande, tande, tande, banm kanpe w la, banm kanpe w la, banm kanpe w la.

Son li menm li pa konnen egzakteman ki sa l ye, ou konprann, li vin voye monte li fè w konnen ke se yon petisyon l ye, e ke li pa soti se pa sinema ki ba li l. Ou konprann? Non, non, m ap repete sa l te repete a cheri, ou konprann? Tout sa l te repete a m ap repete.
Mwen menm nan gade live li mwen m pa gade anyen. E se sa l te repete a m ap repete. Ou konprann sa m di w? So, li fò w konnen ke se pa sinema ki bay Fednaelle viza a, se kòmsi se lòt kan, se tchenmay, tout jan de bagay sa yo. E men, ki sa sa vle di? Depi l genyen, li genyen? Ki sa sa vle di? Egzakteman!
Men, Fednaelle fè pati de tchenmay la paske Dayon li jwe nan plizyè videyo mizik. M pa kwè menm si ta gen ki pwoblèm ki ta gen nan sa.

Pou poko tandal gen plen nan group yo a wi gen plen nan group yo a wi ral pou poko tandel. Banm zen an banm zen an banm zen an banm zen an. Oh gon plen gen plen la yo di yo di lot kan an gen plis fanatik kap pene men sa pa anpeche pou yo ka fokis pou yo ka ede Jenny menm si yo pa jwenn love la yo di se paske yo renmenl ki fè yo avèl men yo pa jwenn love la. Kote, gad, banm pale avè nou, fanatik, fanatik GS yo. Nou pa santi kòmsi nou wont pou nou wè nap sipòte yon moun pou lap lage foto tete l nan lari? Kòman nou santi nou pou lajè nou? Ah, mwen menm m pa fanatik li, m pa wont, m pa pyès moun. Kilè l fè tete l?
Si tete a te bèl, ok, men ou vle tete pou ou fè sa?
Si diva m nan te fè sa, m ta gen pwoblèm.

Ehe. Ou konnen ke, ou konnen an liy, ou kapab antre sou yon website, ou make sa w vle de yon atis, tankou yon biyografi. Li menm, li tonbe ap fè yon pakèt biyografi an angle, li fè kòm si se moun yo k ap poste, se moun menm paj la k ap poste l. Bullshit. Di kada m konn stil sa. Enben, se pou kada, se pou kada fè jwenn yon viza ameriken.

Bala epi l kite foto a wi. Li kite l sou paj li a wi e video a wi. Li pa epi l sou. Oh. Bon wè mari l poste l. Oh. Bon nouvèl wi la. Mesye a retire depi se foto ki sou paj li. Mari l pa poste l. Se manzè ki poste l. Wè. Ann gade lè Song ap fè kòs. Song pa janm mete emoji. Ann gade pou n wè. Manzè k poste li gen tout akawont strong. Come on. Tout foto ki te sou paj strong yo soti sou paj strong nan wi. Paske strong fache avè l m tande jodi a koz de m tande l prete 80 mil dola. Nou pa tande bagay sa pitit. Li dwe yon moun 80 mil dola.
Wi se sak fè. 80 mil dola? Se sak fè kat elektoral li pran la ri. Epi sou tèt strong li dwe kob la.
Strong fache.

Men li di li efase gwo foto l mwen yo pran yo mete yo travay, li di konsa kote misye jwenn foto sa, te kwè m efase tout. Wi. Ebyen Jenny reposte tèt li papa. Jenny reposte tèt li. Kounye l ap di m strong. Depa pou dat m gen strong sou paj mwen. Som pa janm poste emoji Real, menm. Real, ou konn sa Oui, m oui, oui, bezwen oui. fè pou mwen silvouplè? M bezwen tounen pou vin fon ti motive fanatik yo plis, paske m ta renmen avan nouvo pwojè nou gen kap vini, Fed gen kap vini an, m vle Fed gen yon milyon views sou YouTube. M ta renmen ou motive fanatik yo plis pou yo ka gade feyton paske nou gen pasyon nou gen pasyon gen epizòd ki preske nan 800 k kidonk nou ka fè l m ta renmen avan nouvo pwojè a pou nou gen milyon vyouz paske Fed ap travay twòp pou l poko ka gen milyon vyouz sou youtoub nou fè l sou facebook fòk nou fè l sou youtoub tou youtoub la pi enpòtan youtoub la enpòtan egzakteman kidonk m pa konnen kijan w ka ban nou yon ti kout pouch nan fè live yo pou ka pouse fanatik yo plis Pou yo ka pataje feyton an al gadel moun ki poko gade passion a mwen menm jiska metem al ap di sa m poko janm fin gade tout epizòd passion yo m ta renmen moun ki poko gade yo fè eksperyans lan al gade yo pataje pou nou wè si nou ka fèl avan nouvo pwojè kap vini an se vrèman enpòtan. Ebyen fè sa cheri. Si w gen telefòn pataje paske lap enpòtan pou nou anpil si nou fè l. Oh mezanmi al ban nou imajine w 3 vues ogmante se pou kèlke choz.
Epi gon grenn bagay ankò Kechou m pa konnen si nou te wè pòs M pa konn si nou wè pòs kechon an jodi an. Lè nou gade feyton yo, YouTube di fò nou gade jiska 18 minit 19 segond ou bagay konsa. 59 segond? Nou sipoze gade l nèt ale. Ya, fòk nou gade tout pòsye ke si nou pa gade tout, kòb la pap fèt. Epa gade ankò non, kite reklam yo pase. Kounya fòk li kite nou. Exactement wi men komsi akoz jan dèfwa konn gen fanatik ki konn gadel nan live la ki pa fin gadel lè yo vin regadel ankò yo pa vrèman gadel nèt ale sa vin fè yo pa views la pa vrèman kontole kantite tan pou yo ta jwenn nan yo pa jwenn nan an Exactement nou sa fè fokis yo plis sou konprann. sa Exactement epi timoun an nou an nou mobilize nou avan nouvo pwojè kap vini an fòk nou gon milyon views chita Ap tann nouvo pwojè a sou youtube. That's it, that's it. Très important.
Kidonk Ralph pou sa nou bezwen ou ban nou yon kout pouch pou sa.
Enben na pase nan inbox mwen na pale plis sou sa na konn sa na fè. Enben ok pa gen pwoblèm mwen map desann. Pase konpa nan ankò pase mwen menm mwen konnen m travay anpil tou so yon tan pou m kreye pou m vin fè pwomosyon pou nou la but na pale avè mwen na vin kote mwen epi na wè sa na fè. Mwen byen ok mèsi anpil. Uhmm Aise son bèl travay kap fèt la li bezwen anpil pouch pase m sonje lè kò lè feyton sa te kòmanse lè konsekans di monsonm te ba nou bon pouch. Ya ya te bon. Wè mwen menm men sa m bezwen nan men feyton an li la. Fed gon pakèt nouvo fanatik la gen moun ki vin swiv fed lè yo vin la pas yo te gentan fin fin choute yo pa gade ansyen pwojè yo sèlman kontinye avèk sa ki nouvo yo Kidonk si yo ka fon ti on ti demi on ti demi tou pou yo ka kontinye al gade feyton an m panse lap enpòtan anpil.
M gade tout pasyon deja mwen menm, m gade tout nèt li. Ok, ebyen kontinye patajel avèk lòt telefòn, avèk lòt zanmi lè nou jwenn. Fòk nou genyenl, mwen m vle avan nouvo pwojè a, fò fò fed gon milyon views sou youtube, nou kapab.
Wi nou kapab, nou ka fèl. Nou kapab. Si nou ka fè 100 ka avan yon jou, nou ka fè 1 milyon.
Oh, e son bèl, on bèl, on bèl feyton wi l te ye. On trè bèl feyton. Trè bèl, trè bèl istwa. Kèsk rele Sherley a, mezanmi Sherley ap joure ak Deni la. Banm zen. Yes, yes. Si nèg prèv la pat pat twò, pat pat soumoun, li tap li tap gen viza tou wi.

Sa ki te sou moun ya kenbe. Maleral so wap pran lot moun. Eh lago pral koupe eh m rete 2 minit la pou live la koupe. Male Ralph na pa enben ok male. Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm. M anba live la. Enben ok. Alright boo. Bon Mezanmi se konsa bagay yo ye la inèd tan yo te ban mwen la m nan 58 minit la men konn a 59 m rete yon minit pou live la fini antoulèka fanatik yo mobilize E travay map fè a son trè bèl travay tou. Kontakte mwen pale avèm. Paske gen de moun kap voye monte mpa ret anba live yo. M vin tande sa poum tande a mal fè wout mwen. Gen de bagay mpa konnen e se aprè m tande yo. Sa m te tande ti kal sa, m oblije vin fè lojik sou li m vin pale nou menm pou nou pa okipe moun kap voye monte. Men m di nou sa, nou menm, gen anpil nan nou ki swiv bagay yo, vin nan inbox mwen nòmalman, Ralph men tèl bagay fèt tèl jan, epi kounye a n ap avanse.